Madame, Messieurs, bonsoir. Ici Jacquelin Belizaire depi studio 57 La Voix de l'Amérique nan Washington DC. Mercredi 19 Fevrier 2025, kèk gran pwen nan aktyalite a. Etazini, Prezidan Donald Trump deklare li gen pouvwa pou mete fen nan lagè Ikrèn ak Larisi a. apre rankont Moskou Washington nan Riyad. Etazini toujou, Washington mete nouvo tarif sou machin ak semi kondiktè kap antre nan peyi a. Epi nan peyi Dayiti anpil reyaksyon e menm mouvman pwotestasyon apre pnh la lanse avi rechèch kont 2 ansyen palmantè. Bonswa tout moun yon lòt fwa ankò, administrasyon Trump lan bat bravo pou chita pale ant Etazini ak Larisi ki dewoule nan Arabi Saoudit sou gè Ikrèn nan san patisipasyon Kyèv. Jean Robert ap swiv pou nou. Jean Robert, fòk nou di tou ke La Mezon Blanch di pis paralèl diplomasi sa se premye etap pou mete fen nan gè sa ki egziste depi 3 zan deja sou kontinan Ewopeyen an. Efektivman Jacquelin, se yon gwo etap daprè La Mezon Blanch. Yo espere ke sa kapab debouche sou pou ta vin gen yon fen nan gè a. Men depi premye jounen rankont ant Larisi avèk Lèzetazini ki dewoule nan Riyad la, ebyen jodi mèkredi a gen yon polemik ki eklate ant Prezidan Donald Trump avèk Prezidan Ikrenyen an Volodymyr Zelensky. Prezidan Trump akize Zelensky kòm diktatè, alòske Prezidan Zelensky li menm li di Prezidan Trump ap viv sou enfliyans Prezidan Ris la Vladimir Putin.
I think I have the power to end this war. Nan Riyad, an Arabi Saoudit, diplomat wo plase Washington ak Moskou jete baz sou avni Ikrèn nan premye chita pale pou mete fen nan gè a. Kyèv pa t prezan nan rankont lan. Sekretè Deta Marco Rubio deklare 2 pati yo dakò an jeneral pou pèsonèl yo deplwaye nan anbasad chak peyi yo epi kreye yon ekip negosyatè wo nivo pou kontinye chita pale pou lapè a. Prezidan Donald Trump ki te nan rezidans li nan Mar-a-Lago nan eta Florid eksprime espwa l epi li rejte kritik kap di yo te dwe envite Ikrèn nan chita pale a.
Mwen kwè mwen gen pouvwa pou m mete fen nan gè sa a. Mwen kwè tout bagay ap mache byen. Men jodi a mwen tande y ap di o wi nou pat envite. Ebyen banm di n. Nou te prezan depi 3 zan. Pou ki rezon nou pa t mete fen nan gè a? Nou pa t dwe janm kòmanse l. Nou te dwe jwenn yon antant. Prezidan Zelenskyy ki t ap vize vil Ankara ap fè demach pou peyi Tiki fè pati tout chita pale ansanm avèk patnè l yo tankou Inyon Ewòp la. Mwen konvenki pou Ikrèn avèk pou rejyon an, pou Ewòp, li enpòtan pou tout negosyasyon pou mete fen nan gè a pa fèt an absans pati enpòtan agresyon Larisi a afekte. Minis Afè Etranjè Ris la, Sergei Lavrov, mete akote lide pou yo ta ajoute lòt aktè sou tab negosyasyon an lè l deklare, Filozofi Ewòp la pa fè yon pa kita, yon pa nago. Fred Kagan, yon analis nan American Institute deklare genyen yon egzajerasyon nan fason Ikrèn pa prezan nan negosyasyon Riyad la. Sitiyasyon an pa klè totalman. Yon pis paralèl diplomasi se pa meyè chwa a, men li pa nesesèman terib etandone distans ki separe 2 pati yo. Pou Charles Copchan, manm Konsèy Relasyon Etranjè a, sèl kritik li kapab fè sou administrasyon Trump lan, sè ke li te pale twòp, menm avan diskisyon serye te kòmanse, lè l deklare pa gen bòt sòlda ameriken k ap foule sòl la, e Ikrenyen yo p ap vin manm l'OTAN. Se tankou mete kabrèt la devan bèf la, paske nou bezwen yon antant pou sispann gè sa a. Sekretè Deta Rubio di chita pale a ap kontinye, men li pa di si wi ou non Ikrèn ap kapab patisipe nan pwochen rankont lan. Anita Powell te prepare repòtaj sa a pou voa Nouvelles. Donk Prezidan Donald Trump bò kote pa l li pa ekate posibilite pou l ta rankontre nan fen mwa fevriye a avèk Prezidan Ris la Vladimir Putin. Jacquelin. Mèsi Jean Robert, lòt pwen nan aktyalite a gen Sekretè Deta Etazini an, Marco Rubio ki rive nan Emira Arab Ini kote li vizite kay fanmi Abrahamic la, yon konplèks mili relijye, militè relijye nan Abu Dhabi pandan dènye etap premye toune li nan rejyon Mwayen Oryan. Chèf diplomasi a amerikèn nan gen pou l rankontre Prezidan Emira Arab Inè Mohammed Ben Sayed Al Nahyan ak Minis Afè Etranjè Abdullah Ben Zayed Al Nahyan yè madi a tankou nou sot tande l la Mesye Rubio te nan yon tèt yon delegasyon ameriken pou chita pale ak ofisyèl Ris yo ki te gen nan tèt li Minis Afè Etranjè a Sergei Lavrov nan kapital Arabi Saoudit la Riyadh. Aktyalite Ayisite Ozetazini, Enben Washington mete nouvo tarif sou machin ak lòt pwodui ankò k ap antre nan peyi a. Depi New York, Valerio Saint Louis gen detay.
Donald Trump di tarif sou machin ameriken yo ap ozanviwon 25 pousan. Prezidan ameriken an Donald Trump pase a latak yè madi a kont patnè komèsyal li yo. Li menase yo ak yon tarif 25 pousan sou machin enpòte yo, avèk de tarif menm jan oswa pi wo toujou sou pwodui famasitik ak semi kondiktè yo. Donald Trump te anonse yon pakèt prelèvman taks sou kèk nan pi gwo patnè komèsyal Etazini yo depi ke l te pran fonksyon an Janvye, e li panse sa pral ede konbat sa l rele pratik enjis yo, e nan sèten ka, l ap itilize menas sa yo pou enfliyanse politik la. Li te toujou ap plenyen sou sa li rele tretman enjis k ap fèt nan ekspòtasyon otomobil ameriken yo. Inyon Ewopeyèn nan, pa egzanp, enpoze yon prelèvman 10 pousan sou enpòtasyon machin yo, swa kat fwa plis taks ke Lèzetazini enpoze yo. Sepandan, Washington kolekte yon tarif 25 pousan sou pi fò kamyon pikòp enpòte yo, yon fason pou pwoteje yon pati nan rantre ki fèt yo sou mache a pou fabrikan machin nasyonal yo, tankou Ford ak Chevrolet. Mwen vle di pandan mwen kanpe la, gen kèk nan pi gwo konpani nan mond lan ki te kontakte mwen, e akòz sa n ap fè ekonomikman e atravè tarif ak taks yo e ensantif yo tou, yo vle retounen Ozetazini. Apre sa nou pral anonse plizyè konpani, gwo, pi gwo konpani toujou, ki aktyèlman pral retounen se konpani ki nan pwodiksyon semikondiktè ak machin otomobil. Donald Trump te fikse tou dat 12 mas la pou kòmanse enpoze tarif yo sou enpòtasyon asye ak aliminyòm. Epi pandan ke l te fè yon kanpe sou mezi li te pran ki vize Meksik ak Kanada, li te di ekip li a pou yo etabli tarif resipwòk ki matche ak sa ke patnè komèsyal yo enpoze sou Lèzetazini.

Donald Trump di gen konpani ki vle tounen e ki kontakte l deja. Prezidan an di tou patnè komèsyal Washington yo ta ka evite peye taks si yo ta envesti nan faktori isit Ozetazini. Pou voa Kreyòl, Valerio Saint Louis depi New York. Tankou nou te anonse l n ap pale imigrasyon, Etazini gen difikilte pou l depòte dirèkteman kèk migran nan peyi yo, kidonk li te jwenn yon antant ak Panama kòm yon eskal anvan yo rive nan peyi dorijin yo. Detay avèk Jeanty Augustin Junior.
Panama kenbe nan yon otèl anviwon 300 moun ki sòti nan divès peyi e ki sou depòtasyon anba nouvo dekrè imigrasyon Prezidan Ameriken Donald Trump. Moun sa yo p ap gen dwa kite otèl la jiskaske otorite entènasyonal yo òganize yon vwayaj pou mennen yo nan peyi kote yo te premye sòti a. Otorite yo di plis pase 40 pousan nan imigran yo pa vle retounen ak pwòp volonte yo nan peyi orijin yo. Frank Abrego, Minis Sekirite Panama di. Nou te dakò pou n resevwa 299 moun ki sòti Etazini pou yo te kapab rapatriye yo nan peyi orijin yo, e sa ta dwe fèt atravè Òganizasyon Entènasyonal pou Migran ak Ajans Nasyonzini pou Refijye yo, ki se de biwo Nasyonzini.

Pou garanti sekirite ak lapè sitwayen panameyen yo, nou bay yo tout sèvis medikal, manje ak konfò ki nesesè, epi n ap kontinye fè sa jiskaske dènye moun nan kite peyi nou an, jan nou te dakò ak gouvènman ameriken an. Akò sa a te siyen nan kòmansman mwa fevriye a apre vizit Sekretè Deta Marco Rubio nan Panama. Prezidan panameyen an, Jose Raur Mulino k ap fè fas ak presyon politik aprè menas Trump te fè pou l repran kontwòl Kanal Panama a, te anonse premye vòl depòtasyon an jedi pase. Abrego di 171 nan 299 depòte yo dakò pou yo retounen volontèman nan peyi orijin yo avèk Èd Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon ak Ajans Nasyonzini pou Refijye yo. Ajans Nasyonzini yo ap pale ak 128 lòt imigran yo pou yo eseye jwenn yon lòt peyi pou yo ale. Daprè Abrego, moun ki pa dakò pou yo retounen nan peyi yo pral rete fèmen tanporèman nan yon etablisman nan pwovens Darien, kote plizyè santèn milye imigran te travèse nan dènye ane yo pou ale nan nò. Jeanty Augustin Junior, voa Kreyòl. Aktyalite a nan peyi Dayiti, Direktè egzekitif Rezo Nasyonal Defans Dwa Moun nan peyi Dayiti, Pierre Espérance, reyaji sou avi rechèch lapolis lanse kont 2 ansyen palmantè, Nenel Cassy ak Alfredo Antoine. Plis detay depi Pòtoprens.
Men sa nou di sou avi de rechèch yo. Responsab rnddh la ki tap reyaji sou avi de rechèch polis nasyonal la mete dèyè ansyen depite sikonskripsyon elektoral Kenskòf la Alfredo Antoine ak ansyen senatè depatman Nip la Nenel Cassy, di lapolis aji nan do respè ansyen palmantè yo. Si mwen repran ka ansyen depite Kenskòf la, depi atak yo kòmanse nan Kenskòf, li toujou ap pale nan radyo. Sa vle di, s on moun ki gen yon adrès kote yo kapab jwenn li. Lapolis jidisyè ta kapab voye yon envitasyon ba li, li vini, apati de sa yo gen nan men li, nan men yo, si yo. Time sa yo genyen an se de bagay ki akablan e nan ankèt lapolis la ap mennen e yo estime moun sa a si li ret deyò sa kapab yon antrav pou oubyen yon pwoblèm pou serenite ankèt la yo kapab e kenbe l men ou pa kapab mete avi de rechèch pou kont de moun ki gen detay ke w kapab jwenn li san ou pat voye envitasyon pou li se menm bagay pou m ap di pou senatè ansyen senatè. Mèt Nenel Cassy. Pierre Espérance di sou sa polis nasyonal la baze pou l lanse avi de rechèch sa yo kont ansyen palmantè yo pa kenbe, e gen pi bon fason pou sa te fèt. Se pa di mwen di pou w pa konsidere yon deklarasyon yon bandi fè, men. Men fòk dcpj fè travay li avèk serenite, fò li pa fè l nan dezòd pou. Si moun sa yo ou ta jwenn ou ta gen bon jan enfòmasyon sou yo, yo gen relasyon nan gang, y ap alimante ensekirite, men si ou pa respekte fòm nan, lè sa a ou pral fè viktim yo vin, ou pral fè bouwo yo vin tounen viktim oubyen fè viktim tounen bouwo. Pierre Espérance pa sispann kritike KPT a ak gouvènman Alix Didier Fils-Aimé an ki refize bay polis nasyonal la materyèl nesesè pou afwonte gang yo. voa Kreyòl, Pòtoprens.
Toujou sou menm dosye a, plizyè dizèn militan òganizasyon sosyo politik lanse yon mouvman pwotestasyon pou mande lapolis anile avi rechèch li lanse kont ansyen senatè Nenel Cassy, plis detay ak Renan Toussaint depi Pòtoprens.
Ansyen senatè Nenel Cassy ak ansyen depite Alfredo Antoine se 2 ansyen palmantè ki figure sou yon lis 16 pèsonalite Direksyon Santral Polis Jidisyè, dcpj, lanse avi rechèch kont yo sou akizasyon konplo kont sekirite leta nan peyi an, finansman òganizasyon kriminèl konplisite pou asasinay ak asosyasyon malfetè. Depi madi 18 fevriye an, patizan Nenel Cassy yo sou brezeng yo, yo boule kawoutchou sou Dèlma pou mande otorite yo efase avi rechèch sa a. Yo di se men politik ki dèyè demach sila. Lamò, jodi a la, pou la, pou pale avèk lekip dcpj a, jodi a nou di nou menm, Nenel Cassy se nèg ki bay tout jèn yo djòb, Nenel Cassy se nèg ki ede jèn gason, jèn fanm ann nan peyi a, jodi a la, paske yo wè Nenel Cassy ap oryante jèn yo, yo. Pou anpil moun, demach lapolis la enskri nan kad jefò pou lite kont ensekirite, pi presizeman nan komin Kenskòf. Munson Jean, kòdonatè adjwen Inisyativ Sitwayen Angaje kont Ensekirite, ISAKE, ki pale nan non plizyè òganizasyon tankou Lavi pa egzanp, di yo pa gen pwoblèm pou senatè Nenel Cassy al reponn kesyon men gen yon fason pou sa fèt. Si genyen yon sitwayen ki gen yon adrès trè koni, si gen yon sitwayen ki koni anndan peyi a, pa egzanp, Nenel Cassy ki se yon ansyen senatè ki eli de fwa nan peyi a, se pa nome yo nome l, se nan eleksyon l t ale, li gen yon manda lakay li, li gen yon manda nan yon lòt zòn, Kidonk, li gen posiblite pou l jwenn nenpòt envitasyon k ap pèmèt l al reponn kesyon lajistis. Nou twouve li pa nòmal e nou kondane zak k ap fèt anndan Direksyon Jeneral Lapolis la pou yo lage avi de rechèch. Ansyen depite Alfredo Antoine sou bò pa l ekri sou paj Facebook li li pa nan konivans ak gang e li deja konsilte yon kabinè avoka pa rapò ak akizasyon li gen sou do l yo. Renan Toussaint. pou voa Kreyol, Potoprens.
N ap rete toujou nan peyi Dayiti an repons ak anpil kritik sou rezo sosyal yo konsènan ayewopò entenasyonal Kap Ayisyen an, responsab yo òganize yon reyinyon durjans pou diskite sou solisyon posib yo. Repòtaj korespondan nou nan vil Okap, Gérard Maxineau.
Rankont sa a dewoule aprè rimè ki ta fè kwè kòripsyon ap taye banda andedan èpòt Okap lan. Selon rimè sa yo, gen yon pòs peyaj ki tabli pou pran lajan nan men vwayajè yo. Majistra adjwen Okap lan, Paty Calmuno, ki te nan rankont sa a, lonje dwèt sou sèten ajans vwayaj li di ki responsab sitiyasyon sa a. Kisa yo rele pòs de peyaj la? Se pa yon pòs, se pa yon bagay ki reyèl nan sans ke tankou wap travèse yon wout epi ou rive yon kote epi ou peye yon kòb pou travèse. Kisa yo rele pòs de peyaj la? Se menm moun nan, se menm ajans yo, kisa yo fè? Lè moun nan vini pral pati, l achte yon biyè ale retou. Biyè ale retou sa l al li achte a, Ajans lan, ki sa e fè avan moun nan vwayaje, li gentan cancel retou la. Pa bliye ke nou te diw ke moun kap al Brezil, Chili, Naso, yo mande yo ki bon viza, yo mande yo tikè ale retou. Gè, enstalasyon Sterling Civil enstale kò ofisyèlman kòm direktris jeneral Fon Nasyonal Edikasyon e se minis edikasyon nasyonal la donk ki te prezide seremoni sila. Sa a se enfòmasyon ki te pratikman kenbe aktyalite a. Mennan, nan sa ki gen awè avèk kestyon arestasyon oubyen avi de rechèch ke lapolis jidisyè mete deyò a, mwen t ap tande Bluton e m t ap tande Marcus e ou menm tou Fouco, gen anpil konsiderasyon ke n ap fè e mwen menm pèsonèlman m toujou di ke fòk yo fè konfyans avèk lajistis peyi an Wi se avek la jistis pou nou fè konfyans e mwen panse ke m te depi lè m lekòl jounalism mwen te toujou gon kesyon ke m te toujou konn poze puiske pa egzanp Marcus ki konn tout bagay ki la konnen ke o rega de la lwa donk lè ou pran yon moun donk li dabò li se yon moun ki benefisye donk se ke yo rele prezonpsyon dinosans se sa Marcus donk yon moun ki pratikman yon prezime yon prezime wi wi wi wi sè ta di la polis pa gen a kondane ou a ekspoze ou yon seri de moun kelke swa moun nan donk a mwen ke ta gon flagans total e flagrans lan son bagay ke tout moun kapab wè, yon nèg ki parèt devan yon mache la, li friz tout moun, li rale zam, donk lapolis genyen yon, yon, yon, deja gon kanva devan l pou l kapab arete moun sa. Mennan, nan sa ki a wè avèk pa egzanp avi de rechèch yo, mwen pèsonèlman, mwen pa afekte, paske, gras a Dye, pap janm gen enfòmasyon kap sòti swa sou Milton, sou Fouco, sou Marcus, sou mwen menm, de sa k ap pase a. Men fòk ke nou kesyone, youn nan bagay ki ekstrèmeman enpòtan pou n fè, mwen t ap di sa yèswa, depi yon nèg te nan lejislatur ki sot pase a la, ou prèske di l ta ka fè tout bagay, paske nèg sa yo pa t onèt ditou, e sesi, si te gen yon grenn nèg ki te onèt, tèlman nèg ki pa t onèt, tèlman nèg ki te mafya, te antoure lejislati la an anba nan palman, ou pa t menm gen chans pou te wè kiyès ki bon moun ak kiyès ki pa bon moun. Men non, èske sa tou vle fè konnen ke tout moun gen menm kantite mès? Mwen t ap tande konsiderasyon plizyè òganizasyon, plizyè moun nan Kèskòf. Mwen jis kesyone, M pa konnen pou dosye Nenel Cassy a ka misye gen plizyè avi de rechèch, gen plizyè de dosye yo pale de misye deja, nèg ki pratikman yon pakèt bagay ki sal. Talè m tande Marcus di misye te nan kabinè e misye nan kabinè premye minis lan. Sa yo gen de konsiderasyon politik men je panske Siya a egalman, se mal pou n ap pale de konsiderasyon politik nan travay lapolis ap fè. Donk se deja yon mal li ye pou lapolis. Si gen yon konsiderasyon politik, donk otomatikman moun ki la se yon politisyen. Fè l fè politik pito. Paske lapolis pa gen pou ap fè konsiderasyon politik pou ap lite. Ou di yon nèg di l ka fè yon djòb, donk e pa lite pou ap lite politikman pou fè djòb la. Se djòb la pou fè. Sa se konsiderasyon. sou kestyon politik la, selon mwen menm Marcus. Menan, pou Nenel Cassy, m pa konnen, jan m di nou an, tèlman gen bagay k ap di, komisè Muscadin di l ap chache misye lontan sa, avan menm avi je rechèch la, paske l gen de bagay nan men l, donk m pa konnen. Mwen, mwen kwè ke misye fè fas ak lajistis ase souvan deja, enfliyans politik li ka pèmèt ke l pa reponn kestyon. Menan, èske On moun pa ta sipoze kestyone avi de rechèch donk Depite Alfredo Antoine nan. Se ke on moun ke m pa konnen ni an fèt ni an penti. Yo, m panse ke depi lè bagay Keskòf la ap fèt lan, misye fè pati de youn nan moun ki kanal ofisyèl ki bay enfòmasyon yo jan li ye a anndan Keskòf. Ok pratikman lapolis mwen konnen ke ti mesye lapolis yo kap tande m la donk yo konnen ke wo eta majò a pase lòd fòmèl kant gon enfòmasyon ki pase pou pèsòn moun pa lage l deyò e sak fè jodi an si w wè lapolis ap mennen operasyon gon bagay ki rive nan yon zòn ou la ou prèske pran baton oubyen ou prèske viktim tou paske yo pap dakò pou filme l son lòd fòmèl ki bay donk eske pa gon yon bagay ki pratikman kòm etan done lè bandi anvayi tèl kote Alfredo se premyè nèg ki di san lang de bwa monchè tèl bagay fè tèl bagay rive e lè sa lapolis oblije al chache yon kanal de kominikasyon pou rezoud pou eseye vini avèk yon lòt enfòmasyon ki souvan pa tonbe aplon èske pratikman n pa rive konsa èske tou Selon moun Kenskòf, mwen menm, m ap tande yo plizyè k ap patisipe nan plizyè medya, m pale avèk de otorite nan zòn nan, èske Alfredo Antoine se youn nan nèg ki gen tradisyon fonksyone avèk gang? Ti kesyon tè, ti kesyon kay la, wi, yon moun ka di w toujou te konn tande non misye nan sa. Donk se yon nèg ki pratikman renmen ti tè l, renmen ti kay li e. avoka yo yo gen sa kòm ti defo yo ase souvan donk si si avi de rechèch la te lanse e pat genyen deskripsyon anndan avi de rechèch lan donk lè sa m panse ke yon moun te kapab di lapolis ka tap chache misye envite misye yo pa janm jwenn li kon di Pierre Espérance donk apati de sla Donk yo lè ton avi de rechèch men on nèg ou konn kay li, on nèg ki pratikman je vu, m panse tout moun te la yo wè misye akonpanye lapolis, misye akonpanye ministè defans, m ap gade ke li al moutre espas teleko kote yo ka fè baz, on pakèt lòt bagay, epi nou di n t ap chache misye, donk sa an reyalite si on moun di se politik se on lòt bagay, m panse la moun nan kapab gen rezon. Mwen kwè ke si il est de bon ton pou ke lapolis nasyonal Dayiti eklèsir sètèn arestasyon ki te konn fèt deja. E mwen raple m ke gon epòk Pyè Esperans, mwen menm pèsonèlman m t ap fè yon entèvyou a misye, misye te di ke lapolis pa gen dwa ap arete yon moun epi ap filme l oubyen ap pran, ap fè pèsekisyon politik. Men sèjousi, mwen wè se menm Pyè Esperans sa a, m pa konn pou ki rezon, donk kòmsi Tout sa lapolis fè, ke w ta konsidere nòmalman ou abitrè, donk misye jwenn yon mwayen pou l fè l. Dezyèmman, mwen konstate ke, selon konpreyansyon pa m, ke, kòmsi, lapolis lan gen de bagay ki li pral fè anvan, gen yon lansè dalèt, alèt ki di sa anvan. Oubyen gen yon nèg ki kanpe sou rezo a, li di w ke l ap fè arete tèl moun, tèl lè. oubyen lap fè mete avi rechèch dèyè tèl moun tèl lè. Evidamman sa rive. Donk mwen kwè ke lapolis ni laprimati dwe pran bagay yo bokou plis o serye. Se yon peyi, se yon repiblik kanmenm. Nou pa be, moun yo pa bezwen fè bagay la tankou bagay moun fou. E si yo mete avi de rechèch dèyè Alfredo, dèyè Nenel Cassy, dèyè tout lòt nèg yo, mwen sot di l deja, nèg isit yo ka fè nenpòt bagay sou latè. E sesi depi nèg la se politisyen an Ayiti l ye, m pa rekate okenn posibilite pou li. men nan donk mwayen nan ke la polis fè bagay la avèk jistès oubyen l fè l avèk jistis li konnen ke ou pa ka mete yon tach sou do yon moun ke w pap janm ka repare donk m pa kwè ke m pa kwè ke la polis ta dwe fè. Efektivman fò w bay rezon avi de rechèch la fò w di poukisa

Men non an te konn pran site nan ti kesyon tè, ti kesyon kay. Epi ti kesyon medam li yo tou. Medam li, nèg ki renmen ti medam li. Tout moun konnen ke tradisyonèlman, Alfredo Antoine son nèg ki renmen ti tè l, ki renmen ti kay li. E pa egzanp, son moun bon kote li pa gen mennaj, li pa gen pwoblèm. Misye mwen kwe pitit Dessalines. Tè se pou li. Misye bay bon remak sa. Men non, fò m di w tou, Marcus, Marcus, fò m di w sa tou, fò m di w sa tou Marcus, e se bravo wi, pa nan bagay vòlè tè a. Depi yon nèg nan leta, e vòlè li ye wi. Majorite nan yo, e al mande direktè ona, al mande direktè DGI, al mande pou wè nan meri yo, kantite politisyen, kantite nèg ki direktè lapolis, kantite nèg ki nan yon seri de espas, ki demand yo toujou ap fè a de moun ki nan pòs sa yo. Alò, Joel, si w pèmèt mwen, yon senp konsiderasyon ke m ap fè. Alò, menm la tou, nou te ka eseye konprann nèg k ap pran tè a, wi. Si lè nèg la te pran tè a, li te envite de moun nan kominote a travay tè a pou le byen de la kominote. Ou ta ka konprann. Nou nan yon dinamik vòlè tè. Eseye konprann sa, nou nan yon dinamik vòlè tè. Nèg ap vòlè tè, nou pa ka anpeche sa. Nou konprann sa. Men, si chak nèg ki te vòlè tè a, yo te di bon ou menm ou pap fè anyen la an fè konbit pou nou travay la tè ya pou le byen de la kominote menm se mwen te gen pi fò la dan o mwen moun te ka viv de sa pa egzanp si m ka mete bay la nou lòt nivo tou gon seri de peyi nan amerik latin nan tout moun konnen ke di lè do Yo gen anpil dilè dwòg ladan yo, nan yon seri de rejyon rekile. Men, gen yon seri de dilè dwòg, se pa ke n ap fè pwomosyon pou sa non, moun yo oblije kouvri yo kont pwoblèm paske yo pèmèt ke moun sa yo viv de sa omwen. Men, yon nèg ann Ayiti,
vòl tè a, e bon bagay jodi a, bon, pwoblèm tè a, nou konnen, se li menm tou ki voye Dessalines e kote l te yo te voye l la tou. Donk se yon bagay ki nan istwa nou toujou lakòz e la chit de seri de moun k ap dirije ou byen de notab. Zafè tè a se yon gwo pwoblèm li an Ayiti. Men, nèg la li menm si l o mwen l te pran sa, li te pran l pou pèmèt ke kominote a viv ou te ka konprann. Men nèg la pran l pou li sèlman. Li pran tè a pou li sèlman. Li pran tè a, li pap travay tè a e li pran l pou li sèlman. Se sa ki pi gwo pwoblèm nèg yo. Ki vin fè ke lè popilasyon wè yo mete Xavier anba kòd, li kontan. Li kontan. Donk sa a son pwoblèm li ye. Men m gen yon anekdòt sou depite sa a. M sonje m ale nan yon seremoni gradyasyon, m kwè se te ANDC ki t ap fè li, M kwè an pasan se yon ansyen etidyan NDC l ye tou. Li te parenn pwomosyon an, m panse se te an 2019. Mwen, lè m nan seremoni an, m sezi m wè se li menm, se Alfredo Antoine ki parenn. Lè yo bay misye lapawòl, misye fin pale epi li fè pwomès avèk yon etidyant ke l ap bay kòb Li pwomèt pou l bay etidyant lan kòb, m kwè se te yon moun ki te a mobilite redwit, e depite a di bon oke, l ap fè yon chèk pou li. Toutswit apre etidyant lan pran lapawòl, li di depite a, piblikman ke l pa bezwen lajan, pito l fè lwa nan palman an. M pa t janm sezi konsa. Li di depite m pa bezwen lajan non. Pito ou angaje w, ou fè de lwa nan palman an pou ede moun ki nan sitiyasyon menm jan avè m. Lè sa m sezi, m di jèn ti fanm ki ta petèt bezwen lajan vre. Men m pa bezwen kòb la.

Se rale yo pral ou vin jwenn yo wi e konsa yo fè sa wi rale yo pral ou lè w tande yo di w yo pral ba w kòb la gason m se rale yo ap rale w kit ou te gen yon andikap ou pa w ap pase yo fil de lepe wi gason m nèg sa yo konn fè rale Premye lè sa m te resi wè depite a anfas epi bon lè li prezante tèt li l ap pale byen chèlbè èske w konnen ki chèlbè tou wi an pasan trè chèlbè Ah anpil. An pran Premye pas.
Men, e, e, e, e, Joel, kote w sispèk lapolis jwenn ti foto sa l mete sou papye a? Gon jan.
Alò, fò m di w, e, e fò m di w, Marcus, sou konsiderasyon pa w la, m, m, m panse e, li nòmal, m te di sa o debi, depi yon nèg te nan dènyè lejislati la, ou ka toujou kesyone l, paske e, yo chak la gon pwoblèm. Nèg la pa nan gang, li nan tèl, pa nan tèl, nan asèlman, nan fè l, nan di l avèk e, e, mi, milat, Li kòmsi se yon nèg, m gen presantiman legislature sa, tout nèg tantann yo, yo te oblije ap fè yon bagay ki pa sa. Donk, menm jan pratikman depi yon nèg a 75 pousan nan politik la, ou anndan se pete, ou anndan tout kote, tout nèg la se vòlè, se kòb k ap fèt, pa gen anyen k ap regle, e sa ap yon ti tan w pa al tande kisa yon senatè, yon depite, yon prezidan t ap regle. Pa egzanp, yon prezidan la k leve yon kay, lè m di w leve yon kay la, yon kote nan yon komin nan Petyonvil la la, sa vle di se yon nèg la, dosye a pa ka pran lari kounye a, men pratikman tout nèg sa yo ap fèt se afè pa yo. M panse Alfredo Antoine, e jan ke m t ap di talè a, msye gen, msye, yon nèg tankou Zokiki egalman. Pa egzanp, si yon nèg di m Zokiki a nan gang, m ap prezime ke msye, msye, yo konfonn sa. M ka toujou di misye gen lòt defo, men tout moun pa ka di sa. Èske w ta leve yon bon maten, ou tande ke yo di w, pa egzanp, yon nèg tankou komisè Muscadin te nan gang, se 2 gang ki te antoure l ki t ap kwape lòt gang? W ap toujou kesyone parapò avèk jan w te wè misye ye anfas. Donk, w ap toujou di sa. Petèt misye gen dwa gen lòt defo, paske se yon moun, li gen dwa gen yon pakèt lòt bagay. Donk, men lè, pa egzanp, gen yon avi de rechèch ki deja bay liy ki ta vle eksplike yon bagay,